Savalori a tout manbo a tout bòbò a tout la foul ginen ee Jodi a nou pral pale nou de yon lwa nou konnen anpil moun ap sèvi ansanm avè l men gen anpil moun ki pa konn kòman lwa sa fonksyone.

Èzili Dantò gen yon kè ki gen yon kouto. Anpil moun panse kouto sa se pou fè moun mal. Non, kouto sa pa la pou l fè moun mal. Se paske kè Èzili Dantò te brize sa fè li gen kè sa. Kè Èzili Dantò se ble, wouj, blan. Gen anpil moun k ap sèvi Èzili Dantò yo pa konn kisa Èzili Dantò reprezante. An menm tan tou, Èzili Dantò. Se yon lwa ki pa renmen lè moun ap fè moun mal. Ou pa kab sèvi èzili dantò lè w fin ni pou prè pou fè moun nenpòt bagay e pou ap fè nenpòt vye bagay dèyè moun. Èzili dantò pa asepte bagay sa yo. Paske gen anpil moun ki pat konnen tou, gen anpil moun ki pat konnen tou, èzili dantò se yon lwa ki goumen pou nou nan konba nou tap fè a anpil. Se yon lwa, depi wap sèvi l, ou mèt konnen ou gen yon lwa kap mache ansanm avè w. Manje Èzili Dantò se e vyann kochon ok. Si w ta bezwen tou, ou ta bezwen fè yon demand avèk Èzili Dantò ou pa konn kijan pou fè demand la avèk Èzili Dantò. Wap achte yon pachemen Epi wap mete tout sa ou gen pou mete ladann yo. Wap fè demann ou wap mande tout sa ou gen bezwen. Epi wap fè yon kwa nan chak pwent pachemen an. Epi wap pran ti chodyè sa, se ti chodyè sa wap kwape sa, se avèl pou nou fè demann nan. Pran ti chodyè sa. Ok. Nap achte lwil kochon. Lwil doliv, gen lòt lwil tou nou ka sèvi ansanm avèl men depi gen lwil kochon an ou gen lwil doliv la ou ka fè demand ou ansanm avèk lwa sa ok de sa nou vin pale ou ankò lèw sèvi èzili dantò kew paka di sou sèvi èzili dantò ou gen anpil moun kap pèsekitew. Ou bezyen fè yon demand avèk èzilidantò. W ap anonse mèt, mètrès èzilidantò. W ap di mètrès èzilidantò, mwen vin poto plent pou moun sa yo. Mwen pa vin mande w mal pou moun sa yo. Mwen jis vin poto plent pou fè moun sa yo, bay moun sa yo yon lòt chemen, ba yo yon lòt direksyon pou moun sa yo sispann pèsekite nou. Pèsekite nou non se yon lwa ki renmen timoun anpil. Ou ka pran timoun sa a, ou jete l e ou sèvi as a denantò. Ou gen tout chans pou pa janm gen timoun nan vi w ankò. Paske as a denantò se yon lwa ki renmen timoun anpil. Kay yon ougan, kay yon manbo. Ou sèvi èzili nan tòmè ou pa konn kòman pou sèvi ansanm avèl moun sa pa diw konsa li ka marye èzili dantò pou leve al lakay mwen dil se manti paske èzili dantò pa yon lwa ou ka marye pouki rezon ou paka marye lwa èzili dantò rezon ki fè ou paka marye lwa èzili dantò se paske èzili dantò pa yon lwa gad. Se yon lwa gad ou ka mare ok m di nou sa si nou rive kay yon blan yon kay yon manbo li ta di nou nou sèvi avèk èzèl predatò nou pa konn kòman pou nou fonksyone avèk èzèl predatò lap ba nou pwoblèm epi si e pa yon lwa tou ki anmède moun ou ta rive ou ta di konsa ou bezwen mete lwa sa ou pap sèvi ansanm avèl ankò. Pa di konsa ou pral kay ougan poul marel wè sa pou ou li di ou li ka marel dil si se manti ok bon mèsi anpil mèsi anpil a tout moun ki tap gade video sa e a tout moun ki ta bezwen enfòmasyon tou nou la pou sa nou pa yon bòkò mnti nou nou jis yon sèvitè lwa ok paske gen anpil moun bòkò manbo ap manje kòb yo. Pou jis yon senp rezon yo pa konn kòman pou yo sèvi avèk lwa sa yo ok bliye tou e si w ta bezyen kontak nou se toujou menm nimewo nou an se 8 29 2 46 17 0 8 ok mèsi anpil mèsi anpil a tout moun ki tap gade videyo sa yo. E nap vin a tout video a tout kòman tout ki pa jwe sèvo nou yo nap vin avè yo paske gen anpil moun kap mache kay ougan kap mache kay manbo se pou yon ti senp rezon ok se pou yon ti senp rezon moun nap sèvi lwa li pa konn kòman poul sèvi lwa lal kay ougan l bay bòkò a manje pil kòb li li vin kay yon manbo manbo a kenbel li manje pil kòb li. Paske l pa konn kòman pou l sèvi avèk lwa sa. Ok mèsi anpil mèsi anpil n ap wè nan yon lòt fwa nan yon lòt video tchau.